Men, fò kay m gen pou m anfème la, m te gen yon epav ki te nan kay la, m mete l deyò aktyèlman kounya, m bezwen anfème kay sa la. Silvouplè ou ka fè m jwenn yon moun pou m anfème kay la? Bon, pa gen pwoblèm non, di moman ke m jwenn yon moun pou anfème kay la, m ap fè w konnen. Ebyen ok, èske m ka ba w nimewo m pou w ka rele m? Pa gen pwoblèm non, m ap ba w telefòn nan pou w kapab mete nimewo a epi. Ebyen ok,
m pa konprann ni.

Ou tande pitit mwen? Pou dezyèm Richie sèmen. son bon moun e pou vakans sa pou Richie wi man. Richie se pa bon moun.
Gade Richie toujou gen vye sandal nan pye l. Tout lè lap vini o mwen li ta met on tenis nan pye l. Menm si Richie pa gen lajan. O mwen Richie ta met on tenis. Sa pa gen man. Toutan on zèl sandal zèl sandal. Mwen menm non mwen se yon bagay ou konnen mwen avè w son moun ki te gen lan men. E mwen menm toujou m pa janm bese tèt devan moun. Ou tande byen? M pa janm bese tèt mwen devan moun. Kisa?
Li pa di menas sa te dwe m pou lontan? E avwa w ap pale? M wè w ap vire figi w lotbò. E pa ou menm ki te dwe m pou mari w la? Dwe kisa?
Mari? Pitit mwen poko gen mari madam. Hein si se pa ou menm la janm nan m vin touche wi. Madam non pitit mwen poko gen mari. Oh non pase m te wè e avè yon koko rat li tap mache men grosè fal li kache manjem ki pat peye m konya li te dim li tap kale m kob mwen pou mesye a. Konbyen li dwe ou? 100 goud li dwe m. Oh oh. 100 goud li dwe m li te dim li te dim li tap peye m pou koko rat li a epi konya la m wè lap vin vire figi lonbòp fèl kale m lajan m.

Oh epi epi se mesye sa lal leve kap mach achte kredi l pap peye a. Pa bay pwoblèm pou mwen tande silvouplè wèm peye w kòb la lè w ta jwenn li nan lari pinga w di e it achte kredi non paske tout sèl pitit la m genyen m bay gout san m pou li se pitit la ki pa konprann manman li pa konprann nan ki ras li fèt ou tande mèsi anpil wi. Enbyen ok dakò kòm m wè w pale avè m jantiy m pa gen pwoblèm dakò. Ok mèsi anpil.
Dakò bon dòmi tande. Mèsi a dakò. Mwen nan pitit mwen. Se konsa wap fè m wont nan lavi. Bon kounya si m te gon etranje ansanm avè m Djoul kounya pou yap mande w 100 goud manje èske w wè m ka pran nonm sa pou ou vre Djoul? Djoul! M pa ka pran nonm sa pou ou vre non. Wap peye dèt. Li te gran goulash pou manje pou l manje se ou ki te pou peye manje a pou li.

Si w te di w ap peye, ou te dwe. Bon, w te gen dwa pran kòb nan men fi a, nan men m, pote bay fi a san m pa t konnen, jan w konn fè. Ou te ka fè sa. Ou pa rele m vòlè ankò. Mwen m santi m wont. Ebyen, m ka rele w vòlè. Se manman w m ye, m ka di w sa m vle yo tou. Kisa w bezwen? Sa gen la pou mwen? Gen dlo, gen Gatorade, gen Videssienne. Sa w pran?

M gen yon ti jan fremi sou sa. Sa w panse si m fè kidnape ti dam nan? An palan de kiyès?
An palan de menm dam nan. Pitit si m pa t gen w nan moman an m pa t konn sa m t ap fè. Paske yo vin mete m deyò. Fi sa pran tout rad mwen l tire nan lari. Menm de fi sa w ap pale w tande k rele Dunay la, li vin pase ansanm ak kouzin mwen, avèk yon lòt fi mwen avè l m pa konn sa fi sa ye pou li. Genlè se manman l oubyen grann li m pa konn kiyès non. Bann kiyes yo te ye non. Yo te vin pase li ap metem deyò a wi men ou konnen m reziyem pitit m wont men ou konnen m reziyem ou konn wont se yon chwa se si w vle ou wont m kale jem sou yo kanmenm. Medam sa yo toujou ap mache an akolik. Wi yo pat mache pou kò yo non. Yo toujou an akolik. Bon mwen menm.
Pitit ap lave de pou kidnape manzè a. M tap byen kontan. Yo fini pa sè manzè non pou kidnape. Konbyen yo fè. Esak long nan sa te fè nou pat krazel.

Manmi Josi, se pa avèk mesye a m ap panse sèl, okontrè se avèk kouzin mwen an m ap panse paske yo mete kouzin mwen an deyò m pa konn kibò l ale, m pa konnen kibò l rete. Sa vrèman fè m mal paske m pa gen kote pou m ta ba l rete sa k fè m rete m ap panse. Se panse m ap panse avèk kouzin mwen an. Men se pa avèk mesye a m ap panse. Alò kouzin ou ap panse. Kouzin sa ki te mete w deyò a. E pa sa, e pa sa Djoul te di m. Djoul di m se mete yo te mete w deyò. Kouzin ou mete w deyò konnen w ap panse a li. O ala fi gen bon kè papa. Se paske m pa gen kòb, m pa gen, m pa, m pa gen yon kay ki fè m pa fè l vin jwenn mwen. Paske m santi andedan m k ap rache paske m wè kouzin mwen nan lari. Li menm li pa t panse avèk sa men mwen menm m pa ka aji menm jan ansanm avèk. M pa ka fè sa. M pa kapab. Valery.
Lè m byen gade w, se mouye w ap mouye pou fè m mou wi. Pase imajine w, fò ou nan kay la, ou wè kòman m ap viv. Ou pa kab vin di m si w te gen kote ou t ap fè kouzin ou an e pou pou te pran kouzin ou an. Valery. M pa kab ba w manje. Ou wè June? June pa gen papa. Papa l mouri. Se mwen kap fè tout bagay pou li. Jounen jodi a John ranmase w li vin avè w nan kay la, kounye a wap vin pale wap vin pran lapèn pou kouzin ou ki te mete w deyò. Li te renmen w konsa epi li te mete w deyò. Kounye mwen menm m pa gen m gen pou m ba ou pou m bay Valerie e pou m bay John Men m pa genyen pou m ranmase kouzin ou, kouzin ou se pyafe li t ap pyafe, li te konn bagay yo t ap bon pou li ki fè li te mete w deyò, jounen jodi a w pa ka vin mouye pou w fè mou, ou jwenn pou ou, ou tèlman byen ou bezwen pou m chache w lòt mete la pou ou, non Valérie m p ap kapab, m p ap kapab. M pa di sa non manmi Josi.
Anmwey ou pa t ap ka di sa tou non, ou pa t ap ka di sa, ou wè m pa gen mari e dotan plis ou wè ke. Kay mwen, m pa gen moun ki konn rantre rantre soti lakay mwen. Se debouye m debouye m nan lari a m fè ti komès pou m pou m pou m wè m jan m wè m nan. E pa e pa nèg k ap ban m lajan, e pa alèz mwen alèz, se redi m ap redi. Ou pa ta ka di sa menm, ki ta dwa ou? Ki ta dwa ou pou ta di m sa? Ou vin la, men lave fèy dèyè w e m di w mete kò w deyò pou w jwenn yon moun? Pou Andre a veye la pou edem. Wap fout mache ramase bay ki pi mal pase w ramase bagay cheve trese vin avè yo la epi pou w sou kont mwen ankò epi kounya la menm se byen ou twò byen Valery veye w Valery veye w m di w sa deja humm e sa.
Humm lavi sa. Kouz mwen te mal panse. Depi m tou piti m ansanm avè l. Men kounye a, si m te nan kay lan, Maria t ap toujou peye kay la pou mwen. Men kounye a m vin on kote pou mwen rete malgre m ap soufri se vre, men li menm li pi mal paske se nan lari li ye.

Fòm santi Richie Non sa se zonbi w E zonbi w sa ye se pa ou menm. E mwen menm menm menm Ok bay prizon an pou m lage pa gen pwoblèm Djounayda pa la?
Djounayda pa la Eske Djounayda pa la manman? Poukisa m te mete w nan prizon?
Ayy.
Men ou menm ou pa fèt avèk pousyè te? Hein Gade kijan mesye san wont Ou pa konn wont Si w te konn wont pou sa m fè w nan lakou isi a ou pa tap rive retounen bò isi ankò Ou pou mwen oubyen ou pa pou mwen W ap rete tande M ap fè w rete Dionaya pa la? Li pa la
Li pa la

M pa dwe mesye a tande. Mesye a mache twòp devan pòt kay mwen. Lè yon moun wè l ap rantre soti konsa, yo ka panse m avè mesye a oubyen m dwe mesye a. Djoun, M pale w Djoun, m pale w. M pa wè menaj yo devan. Kouman w a mesye a? Moun k ap gade, se sa. Mesye a met fwa, e pa mwen ki ba mesye a manje. Mesye a pa gen dwa ap mache lakay mwen konsa. E, Humm e kounya map raplem ou gen rezon pou te vin la jodia. Lòt fwa yo ou pat gen rezon men jodia ou gen rezon m te peye 100 goud manje pou ou pase yo jwenn mwen nan lari avèk pitit mwen m wè moun ap vin pran pitit mwen nan kolèt di li dwe m te peye 100 goud pou ou silvouplè lonjel pou mwen lonje 100 goud la pou mwen se lou pote ban mwen. Madanm pa gon goud sou mwen la non. Ou tande.
Eeh ou pa gon gout sou ou epi ou chita ap mache devan pòt mwen konsa pou pitit mwen. Ooh manmi silvouplè m jwenn twòp. Manmi kisa? Eh kot Djouna la m vini wi. Eh eh ou k ba mesye a randevou? Di m non. Se ou k bay randevou pou l vin lakay ou? Manmi m pat konn si l t ap vin nan. Kite m jere sa ok. Kite m jere sa talè m ap pale. W ap jere sa? Wi. Li pap vin nan.
W a veye lakay li ankò tande. Kounya fwa sa e pa 2 m ap pran ankò non m ap pran menm 6 ou debake lakay li e lè sa y ap tou mijote l ap tou mouri.

Ou dim 849 750 84 849 750 84 Ebyen map rele w lèm rive lòt bò a Wi chise ou ka relem wi. Wi map fon jan m rele w cheri paske fòm ale demen si Dye ve map pral.
Yon pakèt bagay ki manke w Ou konn tèlman renmen yon fanm ou bay tout vre pou li aprè se li k pral fè w pase mizè.